Zanmi frèm sèm yo kòman nou ye non pam se Camille Azaph se zanmiw pitit ou sèvitèw jodia nou pral pale de yon bagay ki trè enpòtan malerezman son bagay nou renmen fè nou gen kòm abitid nou renmen fèl ki pa bon men se de li mpral pale. M pale de li se paske mwen vle, m ta renmen gon, alò mwen pa vle non, mwen ta renmen gon koreksyon, m ta renmen pou l chanje. Paske si l pa chanje, li p ap bon pou nou. L ap mennen nou kote nou pa ta dwe ale, kote n pa ta swete. Se ki sa l ye, se kraze brize. M sonje nan istwa. Lè m te lekòl, m t ap etidye nan lekòl primè. Nou, pwofesè yo te konn anseye de, de yon bagay ki rele w, koupe tèt boule kay, sou Desalin. Epòk lè Desalin te vle mete blan, blan franse yo deyò, ok. Li te aplike yon sistèm ansanm a pèp la. ak lame endijèn, koupe tèt boule kay, koupe tèt blan yo, boule kay yo, epi mete yo deyò. Men sa te mache, efektivman sa te mache ok, se byen bon, n te gen libète, pa gen pwoblèm. Men gon lòt bagay tou, avèk letan, sa kontinye ap fèt jiskaske vin gon bagay yo rele dechoukay. Vin gen pè lebren. epi nan manifestasyon nou kontinye avèl sa t vin pase a lekòl lage koupe tèt boule kay sa w tande a anpil moun mouri anpil moun viktim anpil moun e pèdi machin yo vit machin yo anpil e antrepriz gen ti komès anpil moun tou viktim de bagay sa men mezanmi l pa bon. Sistèm koupe tèt boule kay sa ki jodia la nou rele dechoukay li pa bon. M rekonèt ke n ka manifeste. M rekonèt ke nou pa kontan. Mwen menm pèsonèlman lè m kanpe pou m revòlte m pa jwe. M rekonèt sa. Men sa pa vle di m kraze brize. M detwi. Ou konprann? Mete moun nan tristès, mete moun nan nan chagren, mete moun nan kriye. Li pa bon. Imajine w lè w pran yon yon biznis ou kraze l. Ou met dife, ou piye, ou kraze, ou brize. Lè w pran yon machin ou kraze vit li ou met dife ladan l. Moun sa te fè dèzane, li te fè dè sakrifis, li te fè anpil lòt bagay, li te pran anpil tan pou l te reyalize rèv sa a, machin sa a, bèl ti machin li an, biznis sa a. Men ou menm, nan kèlke minit, ou pase pandan ke w ap revòlte, pandan ke w ap manifeste,

Mesye k ap gouvène yo, mesye k ap vòlè, mesye k ap piye yo, byen antandi si n konn ka yo pase anpil ladan yo vrèman ou pa gen byen yo ann Ayiti. Ou konprann? Menm lè y ap pase wikenn yo pa pase l ann Ayiti. Men gen gen byen tou, gen gen lòt bagay. M pa voye moun al fè enjistis non, m pa voye moun al kraze brize, m pa voye moun al detui byen pèsonèl moun, m pa voye moun al detui byen lidè non. Men, kont moun pou n revòlte a, si n bezwen al kraze brize a, fè pou n al kraze brize. Kont moun nou kanpe a, n pa ka kanpe kraze brize, boule machin moun ki pa menm konn anyen, ase souvan moun nan e lakay li l ye, e lè l sòti, epi l vin wè ke biznis li boule, biznis li piye, machin li kraze, vit machin li kraze, dife, mezanmi l pa bon. E gen yon lòt bagay ankò, m vle pou n wè, Lòske n fè sa, se bak peyi a fè bak. An n pran egzanp, e lè w kraze biznis yon moun. Premyèman, l ap pran tan pou l refè l ankò. Dezyèman, si l ap fè l, li pap vin fè l nan peyi a ankò. Li pral fè l yon lòt kote. Sitou gen lòt peyi ki byen renmen sa, ki tou pwofite pran bagay sa a, ba dezòd kraze brize sa a, pou yo tou fèl kòm yon tit, kòm cheval chwal batay yo, pou yo montre lòt moun yo pou yo di w pa wè, men kote w pral envesti a wi, e lè w pral envesti a, kote kap kraze, kote kap brize, kote kap met dife. M sonje an 2015 lè m te an Ayiti, e gon yon zanmi amerikèn, se pa yon ayisyèn non mezanmi yon amerikèn ki montre m kote yo. boule yon ponp gazolin. Yo mete dife nan ponp gazolin nan l boule. Mezanmi, ponp gazolin, mesye, jan sa chè, jan sa itil lè gaz kanpe pou l pou l pou l pran chè nan peyi a. Si w wè pil moun kanpe an ran pou y ap tann gaz, epi pou e ponp gazolin. Sa te deranje m, sa te fè m mal. M pa t di manm san anyen. M pa t, m oblije pa t fache, m oblije pa t M pat fè okenn reyaksyon. M te just fè silans m te rete nan mwen menm men sa te brile m anpil. Poutèt kisa? Paske se frè m yo. Malerezman, dyab, pi gwo dyab k ap manje Ayiti se Ayisyen. Se pa Dominiken, se pa ameriken, se pa brezilyen, se pa fransè, men se ayisyen menm mezanmi. Pa bon! Lè n rete n ap boule, n ap boule, n ap kraze brize, kraze biznis moun mezanmi. Se nou menm n ap fè, n ap fè mal, se tèt nou n ap fè mal. Bon, an n pran yon egzanp, ou pran yon plant. Plant lan, ok, l ap pouche boujon. Pouse boujon, ok, l ap pouse fèy. Men nan boujon sa l ap pouse a, se souvan se fri, fui. Pa egzanp, yon pye mango, yon pye zoranj, fui. Epi ou menm ou pase, boujon k ap pouse fui an, se boujon sa w rache. Enben mezanmi, lè w fè sa, ki kote w pral jwenn fui pou manje? Enben se menm bagay la wi. Lè w kraze brize, ou kraze brize, enben se menm bagay la k pral rive. Ou pral fè moun pè w, envestisè p ap vini, touris p ap vini, lòt moun p ap vini. M sonje prezidan, ansyen prezidan Michel Martelly te di yon bagay. Sa l te di, l te di, Haiti is open for business. Men malerezman, lè l te di sa, li te di l nan yon move kote. Paske li konnen ke l gon pèp k ap kraze brize. Nou pa gon polis ki djanm. Nou pa gen lame, nou pa gen anyen. Bon lapolis ki pou ta pwoteje byen moun, ki pou ta pwoteje moun, menm li menm l ap viktim. Bon menm aprann fwa pase la, yo pran, bandi pran polisye yo touye l menm kwa yo pa vle bay. Bon m pa konn kòman sa te ye. Men mezanmi, li pa posib! Si Nou nan kraze, brize, koupe tèt, boule kay pwòp Ayisyen frè parèn nou yo. Se nou menm n ap detwi. Lè n fè sa, etranje p ap vin envesti, frè nou Ayisyen yo p ap vin envesti, e e dyaspora yo. Parèy mwen yo pap vin envesti. Poukisa? Pase yo konnen si yo envesti, biznis yo ap kraze, y ap met dife ladan l, y ap brile, y ap piye, y ap fè tout kalite de bagay, li pap bon. Lè konsa, men rezilta a. Rezilta a sèke ap toujou gen grangou. Ap toujou gen chomaj. Ap toujou gen vòlè. Ap toujou gen kidnaping. Ap toujou gen tout kalite de vye bagay. Peyi a ap kraze. Epi peyi a ap tankou raje. Li pap, li pap janm pwogrese. Nan lòt peyi yo li pa konsa. Brezil li pa konsa. Ozetazini li pa konsa. Moun yo manifeste, yo ka met dife. Yo met dife nan, nan lari. Nan, bon menm met dife nan lari an, nan beton an, li pa menm li menm li pa, li pa bon. Pase imajine w, an n fè yon lojik, an n fè yon lojik trè senp. Imajine w, dife sa ou met sou beton an, lè pou wout la repare, kiyès k ap peye? E prezidan an k ap peye l? Se minis yo k ap peye l? Se gouvènè yo oubyen e depite, senatè yo k ap peye l oubyen e lòt moun k ap. Non monchè, pa fè sa. Se ou menm k ap peye l. Se kob tax pep la wi yo pran pou yo fe rout yo. Se se se se kob tax pep la yo pran pou yo repare rout yo pou yo peye anplwaye yo. Evre nan monchè mesye dirijan yo pa konn e e e moun kap dirije yo yo pa yo pa konn bagay konsa yo pa konn yo pa konn depanse pou pèp e pèp tout sa bon e byen a pèp la ap travay e pèp la pou peye yo kòb enpo yo kòb taks yo. Kòb enfrastrikti yo, kiyès, kote yo sòti? Te kwè nan bous pèp la yo sòti. Enben, kiyès k ap peye? Enben, se pèp la k ap peye sa. Se pèp la ki te kraze brize, se pèp la ki te met kawotchou pou brile nan lari an. Enben, se pèp la k pou peye l. Enben, se menm bagay la wi. Ou menm kounye a ki mete dife nan lari k ap boule kawotchou kiyès ki pral peye l e pa ou menm k ap peye l ankò yo menm se kòb yo y ap tann y ap fè kòb yo epi pou y al rich a fanmi yo pou y al mete nan bank mondyal ou konprann pou y al save kòb yo men ou menm kiyès k ap peye ou menm vin jwenn yon peyi ki pa gen travay ankò mezanmi nou mal nou mal anpil nou mal anpil anpil anpil nou mal anpil men grasyadyè Dye fè n gras kowonaviris la pa fè n konn jòj Nou di Bondye mèsi pou sa. Epi nou menm tou nou sipoze gen rekonesans anvè Dye. Nou sipoze remèsye Dye pase isi Brezil monchè, bagay la pa dous menm. Dayè Brezil se yon peyi ki pot labanyè nan moun ki plis enfekte, moun ki plis mouri, moun ki plis viktim. Brezil se youn nan peyi ki plis viktim pase tout peyi nan lemonn. Se yon gras li ye. Pandan se tan tou. Fòk nou tou pwofite jwi gras sa pou n aji byen a frè nou, pou n byen jere frè nou, pou n pwoteje tèt nou, mete mas ok, pase m aprann ke kowonavis an Ayiti en, mache a ti e ti alkòl jèl nou, bon e bagay m te renmen fè wi lè m te lè m t ap travay dè Bèlavès, m t ap travay kòm tradiktè e travay kòm avèk avèk e. Medsen ameriken yo. M renmen fè sa anpil. Men ba yo le mask la. M pa kache di w m pat renmen fè l pase yon bagay ki fè bouch mwen cho ou konprann mwen. Men li bon. Ok li bon. Toujou fè prekosyon. Pa ekspoze tèt nou. Bondye fè n gras. Men n pa ka ap tante Bondye pou sa. Donk frè ak sè m yo, tanpri. Ann kite bagay sa. Kraze brize a. Ann kite l. S on move imaj li ye pou nou. Yep! S on move imaj li ye pou nou. Pase etranje a se li menm li pral itilize pou l fè lòt frè nou yo, sè nou yo, dyaspora parèy nou yo pa antre an Ayiti pou nou vin envesti. Pase y ap gen rezon yo. Pase y ap montre imaj yo, ok, imaj kidnaping, imaj kraze brize, imaj manifestasyon e met. mete dife nan biznis moun ok menm jan zanmi an te montrem ni an 2015 kote ke yo tap brile yon ponp gazoline mezanmi ann kite sa ayisyen frèm yo m konnen ke pa gen entènèt an ayiti anpil pa gen kouran pa gen bagay men fè mesaj la pase. Sin ka patajel, patajel. Fè mesaj sa pase nan zòrèy anpil anpil anpil moun. Poun kite pase kraze brize li pap itil nou anyen. Sèlman se bak lap fè n fè. Nan tout peyi ki genyen sou latè kap avanse ou pap janm wè yo kraze brize. Manifestasyon, gen manifestasyon chak jou, isi Brezil gen manifestasyon, Ozetazini gen manifestasyon, Lafrans, m konn m sonje an 2019 la, yo te fon long tan ap fè manifestasyon an Frans. 2020 an tou, wè 2020 an, malgre kowonaviris, te gen anpil manifestasyon, ensi ke Ozetazini, te gen anpil manifestasyon pou afè e lanmò Jòj Flòd sa. Donk, mwen m pa gen pwoblèm avèk manifestasyon. M pa kont manifestasyon. Sa m kont, m kont se kraze brize, se piye, se koupe tèt boule kay. Se li menm m kont pase l pa p itil nou anyen. Okontrè, se bak l ap fè n fè, se move imaj l ap pwojte sou nou, se move imaj Yap yap bay sou nou ok li pap bon pou nou ap toujou gen chomaj ap toujou gen povrete ap toujou gen grangou ap toujou gen razè ap toujou gen anpil anpil lòt bagay donk kraze brize sa li gen gwo gwo gwo tonton konsekans negativ mezanmi ann kite sa tande ann kite sa si nap manifeste nou ka manifeste plizyè fason met bandwòl Mete mayo, n mete seri de lòt bagay ok pou pou n revandike ok mache avèk e ti mikwofòn yo bay sa ok bèl ti mizik bagay ou konprann fè l d'un fason kiltirèl pa gen pwoblèm tout moun fè d'un fason kiltirèl pou n pase yon mesaj ok men kounya la fè l ak vyolans sa a li pap bon pou nou e depi n fè l ak vyolans La polis ap vini, lòt kò ap vini, paske yo la pou sa, vini bay gaz akrimojèn, eh, epi masakre moun, tire sou moun, tout bagay, nou viktim. Men si n fin fè l de fason kiltirèl, se de bèl ti mizik, konprann, jan yo te fè l lan sòti, paske jan m te wè yo te fè l Ozetazini an, li bon, Mayte, eh, eh, eskize, Martin Luther King te fè, te fè menm bagay la tou. nan peryòd li t ap manifeste kont segregasyon rasyal. Nou menm tou n ka fè l tou, ann Ayiti. Wi, n ka fè l. Tankou fwa pase, m te wè sou entènèt la, m te renmen l tou, m te ankouraje l, ba yo t ap pale de kote kòb Petwo Karibe a, on konprann, yon kanpay pou gen kontwòl, chache kontwòl, pou gen yon limyè sou kòb Petwo Karibe a, sou entènèt, sou Facebook. M te renmen l, li te bon. Konprann? Li te bon. Men kanpe, fè vyolans, kaze brize, kraze afè moun, kraze biznis moun. Hein? Moun nan fè bagay li ou pat konn kisa l te fè. Ou pat konn konbyen tan l te fè pou l te reyalize rèv sa. Men ou menm ou parèt. Ou vin kraze nou. Li pa bon. Se te Azaf Kami ki te avè nou. M pa gen pwoblèm avè nou. M pa gen kont avè nou. Okontrè m renmen nou. Si m pa t renmen nou, m pa t ap janm remake sa. M pa t ap janm soulinye sa ansanm avè nou. E pa anyen m genyen ak pèsonn. M pa gen anyen ak pèsonn, oke. M renmen nou tout. M ap mache avè nou. M ap travay pou nou. Aktyèlman la a, m ap travay la pou m pwomote lye touristik yo an Ayiti, paske mwen se Agence d'information du tourisme. M travay mwen, paske m te etidye sa an 2017, travay mwen se pou m pwomote les lieux touristiques pa m, pou m pale de yo, de kote, des lieux touristiques, kote ki bèl, kote Ke touris ka vizite, ou konprann, kit se o Brezil nan Amazonas kote m ye, Eta Amazonas, epi kit se Ayiti, m gen fanmi mwen, ou konprann, bèl kote, m te pale de Labadi, hein, m te pale de lòt kote, yè oswa m te fèk voye yon video la sou sou youtube ki pale de manje ayisyèn yo, m te pale de manba, m te pale de konfiti yo, 3 tip de konfiti, m te pale de di a sòs pwa, m te pale, m te pale de diri a lalo, an pran yon bèl plat diri a lalo ki gon bèl krab, ou konprann sa m vle di w lan, bèl diri a sòs pwa, sòs pwa frans, sòs pwa vèt, bay si w, e konprann nou gen bagay lakay nou, tout moun ap di yo wi, m di w lan patati patata, epi m montre yo ke Bagay yo nou gen nou gen nou gen Ayiti. Epi an anglè ankò. An anglè m m eksplike tout. An anglè. Konprann? M eksplike yo non sèlman m eksplike yo an anglè, m eksplike yo an pòtigè. Donk mezanmi, ann bay yon lòt imaj. Ann travay pou n bay yon lòt imaj. Ann a ann aji byen. Nou gen bèl bagay lakay nou. Nou gen bon bagay lakay nou. Nou gen anpil bon bagay lakay nou. M toujou di yo, m toujou di brezilyen yo ee Ayiti s on peyi ki chaje plaj. Ayiti s on peyi ki chaje. Dayè Meyè manje ki pi gou nan mond lan se an Ayiti l sòti. Meyè kwizin ki genyen manje koupe dwèt se an Ayiti l sòti. Ann toujou travay pou n bay bon imaj, pou n bay bon imaj, pou n fè bèl bagay, pou touris vini, pou envestisè vini. An nou sispann kraze brize. Pa kraze brize, okontrè, pwoteje frè w yo. Pwoteje byen frè w la genyen. Pwoteje tout sa ki bon. Tout sa kap fèl reyisi epi konsa nap avanse. Ayiti yo dim yo bon yon moun ka mandem ou ka mandem eske ka ayiti ka chanje wi ayiti ka chanje men epa tè a epa pye bwa yo epa bèt yo se nou pou chanje ann chanje mantalite nou. Epi lè n chanje mantalite nou epi nou menm n ap kòmanse chanje pase lè mantalite w chanje e tout bagay ki fèt de mantalite si w gen yon movèz mantalite se nòmal pou w gen yon movèz konpòteman men si w gen yon bòn mantalite se nòmal pou w gen yon bon konpòteman se nòmal pou w aji byen donk an nou aji byen ok an nou fè tout bagay yo pwòp nòmal. Avèk amou, avèk fratènite, pwoteksyon, ok. Pa bliye, jodi vandredi, pa bliye al legliz, pase bon wikenn, al legliz, bay Bondye kè nou, priye, li labib, pase gon sekrè wi nan bib la, konprann? Si yon moun li labib, jan w ye a, jan w te avan w te konn li labib lan, Ou pa ka yap ou fin li la bib lan. M baw garanti. Al legliz. Mwen m toujou di moun sa. Al legliz pou sandon pou tandon w mesaj. Al legliz pou tandon w mesaj. Yon mesaj kap chanje kè w. Paske m gen yon sè m. Yon sè m te toujou di l sa. M te toujou di l. Pa al legliz paske manman m fose l. Pa al legliz paske l wè tout moun al legliz. Men al legliz pou l ka tande yon mesaj petèt vi l a chanje. Se sa m toujou di tout moun tou. Al legliz paske mwen m kwè nan sa. M pa al legliz pou m fè zanmi, pou m tande, pou m wè bèl moun, yon bèl ti ledi, yon konn bèl ti brezilyèn, bagay sa yo. Non, moun yo bèl vre, moun yo anfòm, moun yo byen kanpe. Men e pa sa ki enterese m. Sa ki enterese m nan se adore Bondye epi tande yon bèl yon mesaj k ap grandi nanm mwen, k ap pirifye nanm mwen. Epi kap fèm yon lòt moun. Wi. M kwè nan sa e li fèt vrèman sa mache. Si mwen menm Azaf, jodia la, m pa gen manman, m pa gen papa. M pou kont mwen ap viv pou kont mwen, se paske se mesaj mwen yo m te konn tande apati de Ayiti jouk jounen jodi. Paske Dye partou, pawòl li partou, epi pawòl li gen pwisans, li gen fòs pou l transfòme, pou l chanje moun. Donk, frè m sè m yo, ann al legliz, tande yon mesaj, ok, ann viv pou Bondye, ann chache fè sa li vle nan pawòl li. Kenbe la, pase bòn nwit, pase bòn jounen,